Pèp ayisyen, batay li ye tande! Batay li ye! Alo, alo, alo, twonbèt la sote! Sistèm nan pa gen 2 advèsè, pa gen lòt moun ke l vize, se kòmandan Guy Philippe. Anpil kesyon ap poze, men Enfo Bertho pral pale avè nou. Batay li ye! Alo, alo, alo, twonbèt la sote!

Sa se li ye! Alo alo alo twonbèt la sote! Jodi an tou, se egzakteman 7 fevriye, pa bliye, 7 jiyè 2021, 7 fevriye 2026. Sa fè egzakteman 55 mwa asasina Prezidan Jovenel Moïse. Sa se li ye! Alo alo alo twonbèt la sote! Sistèm nan fè anpil gòl sou nou. Sistèm nan detwi anpil bon grenn pou nou. Men jodi a sistèm nan ret on grenn nan lespwi l pou l detwi e li on ne peut plus detèmine pou l detwi kòmandan Guy Philippe. Pèp ayisyen, mwen kontan pou ke m salye chak grenn nan nou ki deja branche emisyon an kèlkeswa kote sou latè. Mwen salye tout moun Pestèl, mwen salye tout ayisyen nan Grandans jisteman ki rantre an kontak ansanm avè nou sitou e yon seri de zòn nan zòn Kafou Zaboka, nan zòn tou prè Pestèl bò lakay kòmandan Guy Philippe e nou pale avèk anpil moun. Nou salye anpil anpil ayisyen jisteman ki branche emisyon sa a lan Grandans peyi a. Kòman Pòtoprens leve pou maten 7 jiyè alò 7 fevriye padon 7 fevriye 2026 la. Imaj yo m renmen yo anpil lè m di nou m renmen yo a sa vle di kisa? M gen 2 imaj ke m pral montre nou. M renmen sa k ap fèt la. M konprann sa k ap fèt la e m pral ede nou konprann sa k ap fèt la e tout peyi a dwe konprann sa k ap fèt la. Fòk sistèm nan te rive la. Imaj yo, yo la a. Nou pral kòmanse wè yo. M pral poste yo pou nou. Nou pral pale sou yo. Ok? Li ekstrèmeman enpòtan. Men m ap di w ke jwèt la gate nan moman n ap pale la nan Pòtoprens. Se vrèman, vrèman yon sitiyasyon ki ekstrèmeman konplike. Se vrèman anpil kout bal, anpil kout zam k ap pete nan kapital peyi a, pèp ayisyen. Nou antrave wi. Pataje. Pataje emisyon an.

Depi nou la nou kapab ap pale pou ou, nou kapab ap pale pou tèt nou, nou ka ap pale pou peyi nou, map di nou kouraj! Paske peyi an pap rete konsa nou mèt kwè m si n vle. Sa sa li ye! Alo alo alo tronpèt la soti! Tout sa w wè kap fèt la se bobin fil. Tout sa w wè kap fèt la se bobin fil. Rezman nou fasil pou n konprann li jodi a. E tout moun nan kan yo. Tout moun chwazi kan yo. Men jodi a gen yon grenn moun ke yo bezwen elimine, li rele Guy Philippe. Anmwey nou mele, men pa ese nou antrave, si n pa fè yon leve kanpe,

Antanke vrè pitit Desalin, m ap mande nou pou nou ekri nan espas kòmantè lan, Libète ou lamò! Ayiti ou lamò! Guy Philippe ou lamò! Viv la revolisyon! M ap raple nou yon grenn bagay ki ekstrèmeman enpòtan, e mesye yo konnen l tou. An fevriye 2004, Aristide te di l kanpe rèd kon koko makak.

yo aranje yo davantaj. Ki sa k pral pase? Veye anwo veye anba. Yon pouvwa ke oligak yo pran avèk asasina dè milyen, dè dizèn de milyon dola meriken ke yo mete deyò, yo asasine yon chèf deta, yo pran pouvwa a. Yo gen plis pase 4 ans, 55 mwa o total, ok, 55 mwa depi yo gen peyi a nan men yo, se yo kap dirije, se yo kap koupe rache. Men jodi a, dirèkteman, e se pou la premyè fwa, sa fèt pandan 70 dènyè ane yo, mesye oligak yo, lè siwolibanè, nou konnen ki te eklate Cincinnatus Leconte anndan palè nasyonal, Nèg ki te, nèg sa yo ki te fè yon pakèt batay avèk Doktè François Duvalier, enben plis pase 70 an aprè, se nèg sa yo ki gen kontwòl laprezidans peyi Dayiti. Se yo ki gen kontwòl Leta peyi Dayiti. Sonje, pandan 40 dènye ane yo, se yo ki tout te toujou kache dèyè, fè ti nèg ap siyen kontra ba yo, lonje enstitisyon etatik yo ba yo. lonje tout sa leta te konn rantre lajan ba yo men jodi a se yo k ap siye bay tèt yo paske se yo ki otorite nan peyi a laklas politik tradisyonèl ayisyen ki se lajan sèlman yo wè yo lonje peyi a bay oligak yo avèk yon tan de fasilite lè se lajan yo bezwen enben lajan ki yo rantre nan peyi a l anpil yo gen plis pase karantan y ap piye san kanpe, yo gen kòb an kantite, sa pa pwoblèm pou yo fè w nome yon premye minis pou yo, pou yo ba w 16 milyon dola meriken. Sa pa pwoblèm pou yo. Enben yo, yo fè w nome Alix Didier Fils-Aimé pou 16 milyon dola, enben men Alix Didier Fils-Aimé a kwoke nan gòj ou kòm visye politisyen. Dakò? Enben men Alix Didier Fils-Aimé a men l kwoke nan gòj peyi a. Jodi a, Ayiti, Ayiti jodi an, l ap vann ti bout pa ti bout sou nou la a. E se sak fè ke ou wè nèg yo ap pran tout dispozisyon ke yap pran la. Men pa bliye, pa gen polisye pou le pèp ayisyen. Se pèp la ki pou konn sal vle. Pa gen ase de polisye. Pa gen efektif. Pa gen blende vreman. Dayè nou konn wèl. M pa bezwen diw pou si pèp sa met pye l atè. Tout sa ki gen la, nan tèt mesye yo, se grenn Guy Philippe kap vin devan yo, men ou wè yo pran tout dispozisyon kem pral montre w la a, gade sa ansanm avèm tou dabò pou nou gon ide de kisa ke nou pral pale ansanm avè w poun kòmanse emisyon an, e pa la swit nou pral genyen Stanley Lucas nan kad emisyon sa a. Sa wap gade la a se lè rantre Villa Dakèy la gade byen sa wap gade la a se lè rantre Villa Dakèy la gen 2 gwo blennde avèk yon prado lame ok 2 blende ke wap gade la yo se blende fòs ame dayiti eske nou la plis prado wa se prado fòs ame dayiti 1 perimèt eksteryè vila dakèy la Se militè Fòs Ame Dayiti ki ladan l. Militè ke Fòs Ame Dayiti ke Jovenel Moïse te remobilize a. Sa se jis yon ti rapèl. Sa se Lame Dayiti ki la. Nèg yo koud espas sa. Petèt yon motosiklèt ki ka pase. Machin pap ka pase. Men sa k pase. Nèg yo pè. Sak pase? Nèg yo pè. Alix di Jeffi Zeme pa anndan an. Li nan chanm dotèl li. Avèk pleyad sekirite l. Elikoptè li nan do otèl li. Y ap veye anwo, y ap veye anba. Pase nenpòt ti krik ti krak, yo konn konnen, yo konnen ke fòk yo pete kouri kite peyi a. Men kounye a gwo bagay ki enpòtan. Oligak yo yo gen kontwòl peyi a pa lafòs. Avèk presyon swadizan entènasyonal, oligak yo gen kontwòl laprezidans peyi Dayiti, laprimati, tout leta, pli wo nivo leta peyi Dayiti, enben se yo ki nan tèt li. Gen yon bagay pou mesye yo konnen dabò, Ayisyen pa rayi moun non, men Ayisyen konnen yo fè peyi an twòp mal, Ayisyen pa renmen yo. Alix Didier Fils Aimé, li te mèt fè tout sa ke l kapab, misye pa fouti dirije peyi sa a. Li kaziman enposib. pou objektif mesye sa yo atenn. Paske objektif lan, se kenbe leta a pou yo fè pwòp eleksyon trike yo, pou yo kapab mete pwòp prezidan yo pou senkan. E sa k koz jodi an, sèl moun yo wè pou yo elimine le pli vit ke posib, li rele Senatè Guy Philippe. Guy Philippe anonse lakoulè, sa w ap gade la se dispozisyon ke yo pran pou yo bare anwo, bare anba, paske nan lespri yo, Guy Philippe se yon foumi, li ka pase nenpòt ki kote pou l tonbe la, pou l fè mobilizasyon ke l ap fè yo, tout bagay. Nèg yo pran tout dispozisyon ke w ap gade la, Lame Dayiti. Gade videyo a byen.

Ok ou te wè devan vila dakèy lan mentnan wap gade devan palè nasyonal yo lave yo lave yo lave devan nan rantre palè a jodi a wi yo lave nan rantre palè an sa nap gade la se nan rantre palè nasyonal peyi dayiti.
Devan palè malgre sa diferan de vila dakèy ebyen vila dakèy nou kapab di Genyen blende yo yo menm ki deplase, genyen lòt pwofèsyon laprès, men palè nasyonal toujou kenbe menm dispozisyon ki te gen yè a oubyen.
Sa wap gade la se lè rantre palè nasyonal la. Yè nou te gade yon lòt videyo, jodi a fò n gade l pi byen paske Sa wap gade an nèg yo mouye lari a anpil ok paske se palè nasyonal jodi an se mesye sektè prive yo ki gen kontwòl li m vle fè n konn sa nan moman nap pale la a nan moman nap pale la a lapolis nasyonal dayiti trè fidèl lame dayiti trè fidèl li o sèvis sa nou rele elit elit swadizan ekonomik lan lèzasasen de jovnèl moyiz ok akaparè ke n konnen yo e san fwa ni lwa ke n konnen yo. Jodi a leta peyi Dayiti nan men yo. Ann gade byen. De HM yo, yo menm ki twouve yo devan antre palè a jiskaprezan yo. E se la nou dwe konnen ke mesye yo rive nan bout yo. Sa vle di mesye yo rive egzatteman nan limit yo. Nou dwe gade e konprann sa k ap pase la. Ann avanse. N ade trè byen. Mwen kapab ap konstate Gladys se yon sitiyasyon
yon moun ki ap mande ki pa nan operasyon e materyèl sa yo tou rale men gen lòt tou ki di anben vi ke yo pa konnen ki sa ki ka genyen nan perimèt palè a se rezon sa ki fè ke yo vin met materyèl yo pi an valè.
Vwala, Jovenel Moïse te eli kòm prezidan de la Repiblik, li fè 22 mwa kanpay, li mache nan tout tèt mòn, li mache nan 570 seksyon kominal yo, li mache nan plis, li mache nan anviwon 140 komin, 140 komin nan peyi an, li mache nan 10 depatman peyi an. li pale avèk onzyèm depateman ki se ladyaspora ayisyèn. Yo kraze eleksyon sou li an 2015. Li patisipe nan eleksyon an 2016 sou Privert. Li bat sistèm nan avèk tout moun ki ladan l. Li rive eli kòm prezidan de la repiblik. Lè m ap di bagay sa yo tout kò m ap fè chè de poul. Pa bliye non jodi a fè Prezidan Jovenel Moïse 55 mwa depi ke nèg yo asasine l. Mesye ki la yo? 55 mwa depi ke sistèm sa ke w ap gade la a, mesye sa yo ke w ap gade la a, gwoup polisye sa yo ke w ap gade la a, 55 mwa depi yo livre Prezidan Jovenel Moïse yo menm. 55 mwa. M gon bon zanmi ki rele m ki di m wè prezidan wa fè kouran sa m wè w cho ladan si nou vote bagay sa il va y avoir mort d'homme. Vwala prezidan Jovenel Moïse li fè 22 mwa kanpay li fè 2 eleksyon li an tèt nan tou lè 2 finalman dezyèm nan yo ba l pase li prete sèman

Prezidan Jovenel Moïse kòmanse konn tout kalite doulè, tout kalite sitiyasyon difisil. Peyi an cho tankou vè lanp.